Nou pa ka pale de Jeremi pou n pa pale de tonmtonm. Èske w konn.
Ou pa renmen tonmtonm? Èske w konn manje tonmtonm? M konnen moun Jeremi renmen manje tonmtonm. Èske w renmen. Nèj ap tonbe.
O, m jis fè. Epi dat fèt. Non, m pa t ap met tout bagay sou li, m t ap jis monte l. Li t ap byen kouri avè m. Baybay. Ok, n ap mete yon ti videyo pou moun.
98. 98.
Paske.
Non, sa pa vre. 88. 80, ok, m ta pral di 98, sa a fanyen la. Anviwon, konbyen tan w ta ka di w te fè Jeremi an? Si w tap, si w tap mete tout nèt ansanm. M pa konnen. Ou pa konnen?
M pa konnen, paske m te di ok, ok m ka pase 6, 6 mwa Ayiti, ok, m ap travay pou 6 mwa. Ale 6 mwa, tounen. Ou tounen. Men sa, sa fè sa fè like right now I have been away from Haiti. Moun yo. Ok sak pral pi enteresan pou moun yo la se yon blan kap pale kreyòl ansanm avè nou.
Se vre! Se vre! Se vre! Yeah paske ou te di nan dènye videyo a ou te di yo konsa ke lè ou te Ayiti. Ok. So m kite Jeremi sou moto m. Ok. M rive Okay, m rive Pòtoprens nenpòt

Poko, sa an anglè nap fè sa paske mwen menm I'm confused la. M konprann, m pa konprann anyen la.
Menm bagay, menm jan nou te fè nan lòt videyo an. Kreyòl, kreyòl la, kreyòl la bon pou nou.
Nòmal.
Kreyòl la bon pou li.
Kreyòl la bon pou nou tout.
Kreyòl la bon pou tout pèp la, pou tout Ayiti.
Tande, fòk nou pratike wi. Of course fòk nou. Fòk nou pale kreyòl tou. Nòmal.
Ann ale. Nòmal, nòmal. Nap pale kreyòl.
Ok, ann ale.
Bon, sa vle di ke Kate Ou wè nou vini la, ou pa konprann, paske nou renmen'w, nou gade'w nan social media, ou fè nou ri, ou son komedyen, ou bay bèl blag, konsa tou ou konn bay bèl ti enfòmasyon ke nou konn jwenn, ou pa konprann. Sa vle di ke e m'ap kòmanse kesyon an avèk e kòm mwen wè ou konn ap bay blag, komedi, pa vre? Eske son bagay ke ou te toujou gen nan tèt ou ke ou ta vle fè, fè komedi pou bay moun blag pou fè ri? Non.
Ok.
Paske se jis, se jis e ou ka we kounye a la paske nou fas a fas, se jis kiyès mwen ye. Ok. Se kòman m ye, m te toujou konsa tout lavi m. E men m renmen fè moun ri, m renmen fè moun ri. E m pa t pran l serye, m pa t pran l serye tankou o mezanmi m ka fè sa pou travay. E like until this year. Ok.
Se nan lè sa m reyalize m di oh m ka itilize sa m ka pètèt you know provide for or help provide for fanmi nou an. Ok. Yeah but I don't know it's nòmal.
Ok sa vle di eske sa ane sa la ou kòmanse ap fè kontni komedi sa yo oubyen?
Non non non non m te toujou fè komedi men m te jis fè video yo jis pou fè moun ri men se kounya la m reyalize o mezanmi si m kontinye si m fè l chak jou m ka fè plis moun ri pase m te fè ri deja. Sa ane sa w kòmanse pran l o serye? Wi egzakteman.
Ok ok ok alright anbyen e jan n ap di a an tou di moun yo chanèl ou a pou yo ka konnen si yo poko gade l m konnen yo konnen l deja wi men pou moun ki poko konnen l yo se K-It Outlaw Nan IG yeah? Wi nan IG sou tiktok tou K-doutlaw epi that's it. Pou moun ki potko wè Jeffry moun ki potko wè premye video a m konnen youn nan bagay ki pral pi enteresan pou moun yo ok sak pral pi enteresan pou moun yo la se yon blan kap pale kreyòl ansanm avè nou se vre se vre se vre yeah paske ou te di nan dènye video a ou te di konsa ke lèw te ayiti lèw te vin isi a ou te twò ayisyen pou isi an, lò Ayiti, ou twò blan pou Ayiti. Ou konprann?
Men, li diferan Jeremie tou. Paske moun Jeremie, se pa kòm si yo met anpil valè sou po moun nan. So, se pa kòm si lè m al Pòprens, lè m al lòt kote, yo pi, o, mezanmi gade blan, gade blan. Men Jeremie, yo gade w, men se pa kòm si yo yo pale anpil kaka. Ok.
Sa vle di Jeremi ou soti? Wi. Ok.
Fanmi manman m. Fanmi manman ou soti Jeremi. Men se kote nou te rete.
Ok.
Jeremi. Ok.
An deyo.
Ok. Ok. N ap on jan tounen bak nan pou bat on ti istwa tou piti. Tou piti. Kòman ba yo te ye pou Ayiti Jeremi? Sa vle di konbyen tan ou te fè Jeremi you know pou moun ki poko konnen yo. Ok ok. So m te Li te toujou on and off. Ok. Paske lè m te bezwen fè kòb, m te tounin Etazini. Ok. M te travay, m fè anpil lajan epi m Ou tounin tounin. Ayiti avè l.
Ok.
So, eh, paske pa t gen yon fason pou m E poutèt sa m fè sosyal medya kounya la a. Paske mwen menm ak mari m nou vle tounin Ayiti, men nou nou vle tounin Ayiti avèk avèk yon travay pou nou ka viv, pou nou ka fè plis. Ok. So, So, sa t ap fasil sou sosyal medya paske m ka travay nenpòt kote m ye. Men, pou mwen menm, Jeremi, bèl vi. Yon bèl vi. Paske, nòmalman, blan yo ki ret Ayiti, menmsi milat yo ki ret Ayiti, yo leve avèk tankou kouran, ou dlo lakay lan. Men pou mwen menm, nou pote dlo sou yon bourik e moute moun nan. So, m te, jan m te viv Jeremi se Ayisyen, like the larger percentage of jan Ayisyen yo viv. And so,

Ok, so e anviwon konbyen tan w ta ka di w te fè Jeremi an? Si w tap, si w tap mete tout nèt ansanm. M pa konnen. Ou pa konnen? M pa konnen paske m te di o ok, ok m ka pase si, si mwa Ayiti, ok m ap travay pou si mwa, m ale si mwa tounen. Ou tounen. Men sa, sa fè

Pou tèt sa m poko tounen. Ok.
Paske li pi chè kounya la. Paske nou gen 2 pitit. So li pa yon sèl tikè kounya la. Li 4 tikè. Non, poko. 3 tikè. So, se pwoblèm, se onètman, se pwoblèm lajan. Paske tikè yo chè anpil. Sa se yon dwòl, yon bagay ki tèlman dwòl. Men, Wi Wi m pa konnen nou pral nou pral gade nou pral swiv e lè nou ka tounen nou pral tounen si yon moun te dim jodia e m pral achte tike pou nou ebyen ok nou ta pral ye. Si gon kanpè ki vle achte tikè a pou pou l peke al Ayiti ou pou nou al Ayiti fè nou konnen. Nou tout nou tout nou pral fè podcast la Ayiti. Men kounye a paske konbyen ayopò gen gen 3 ayopò Ayiti kounye a la kap fonksyone paske m kwè sa Lè wal okap gen yon okap. Wi gen okap gen okay gen nou konn pòtoprens.
Gen jeremi tou yo te fè yon bèl wout tout bagay men moun pa tèlman. Yo pa tèlman itilize li. Li difisil paske li yo fenk met siman sou li men li te toujou jis like a dirt road. Ok ok ok ok.
So when we would fly into Jeremi like apre siklonn nan apre tranblemante a nou te bezwen ouvri like we had to open the doors of the plane to break paske pat gen ase wout pou pou kanpe ok i get it danje mesye nou men nenpòt sa e sak rele Kate outlaw wi waww waww ok so sa vle di ke jan wap pale a la plan an se pou tounen al ret ayiti se plan an sa se oubyen se rèv la sa wi pou tounen al rete Jeremi wi Nèt.
Nèt.
Petèt pa Jeremi non. Paske. Ok, Ayiti. Yeah. Ayiti.
Ayiti. M renmen yo, m renmen Okap. Ok. Uh-huh.
Yeah, m renmen Jakmèl. Ok. Yeah. Ooh, bon bon bon kote, kote manman m soti. Oh, ok.
M renmen Jakmèl. M renmen Jakmèl anpil.
Sa vle di ke nan Ayiti a, konbyen tan, ki kote ou ta ka di ou ale deja? Pase Nou pale de Jeremi, nou pale de Jakmèl, nou pale de Okap, tout sa yo kote ou vizite deja? Ok. Pòtoprens, tout kote nèt? Wi, paske m te gen moto. Ok, ok.
So, si m te gen yon jou off, yon kèk jou like jis pou vwayaje, pou flannen, m te jis moute moto m ale.
Ok. So m kite Jeremi sou moto m. Ok. M rive Okay, m rive Port-au-Prince, nenpòt, epi m jis dezòd konsa. Gade.
Nou pa ka pale de Jeremi pou n pa pale de tonmtonm. Èske w konn
Ou pa renmen tonmtonm? Èske w konn manje tonmtonm? Non, m Konnen moun Jeremi renmen manje tonmtonm. Èske w renmen, èske w konn manje tonmtonm? Wi, m konn manje tonmtonm. Ou renmen ni?
Pa tèlman.
Pase bwè mwen pa fanatik non. Non m pa fanatik.
Ok. Tout moun vle di oh Tom Tom yo vle pale de Tom Tom men poukisa? Se sa m vle konnen. Ok. Ou manjel men w pa renmen l.
Mwen m pa sonje Tom Tom fok sa fok yon bagay fok mal fok mal. Ou poko menm manje Tom Tom. M ka manjel men m pa sonje. Konprann? M poko janm. Li se tankou yon Tankou if you got a pizza dough, ok, e ou metel ladan yon sòs, epi ou. Ou rale enpi tou vale. Ou rale epi ou vale. Vale pou vale a. Ou vale ou pa vale. Ou pa ka moulen.
Epi that's it.
Exactement. Se pwoblèm sa sèlman m gen. Vale a sèlman ki pwoblèm pou mwen. Moun pral vini pou nou wi. Yo pral vin dèyè nou menm. Moun Jeremi.
Moun Jeremi eke tande. Nou ka pale de konpare.
Sa se yon bagay Jeremi tou.
Nou menm pliye tonm tonm nan nou ka jis kenbe konpare nan. Sa e menm bagay Fantou Dedan tap di de Jeremi. Fantou Dedan Jeff Bezos gade nou pa ka pale de Jeremi pou nou pa ale gonto pa vle wè moun Jeremi. Li pa vle wè Jeremi. Ou sa e m tap esplike w sa.
M pa konn misye sa.
Misye funny anpil.
Bon patnè.
Wap tande frèm.
Bon patnè lap pale kaka sou Jérémie. Non misye funny anpil. Li funny anpil.
Misye bay bèl blag wi. Hey.
Hein.
Men misye gon batay lap mennen kont nèg Jérémie.
Sa nèg Jérémie. E pa medam Jérémie yo non. Nèg Jérémie yo l gen gwo pwoblèm avè yo. Ah.
Gason pa janm gen m.
Mka konprann gen problem avèk nèg Jérémie. Bon. Non, m te gen yon bon menaj. Ou te kon bon menaj. Bon menaj. Poko, eske nèg Jérémie se bon moun? Mwen panse sa. Non non, poko gen m. Paske m ka di gen kèk. Gen kèk ki ok. Gen kèk ki yon ti jan dwòl. Ok. Sa ay tout kote, sa ay tout kote. Men nèg, nèg pa m, zanmi pa m. Bon bon gason yo ye. Li di zanmi. Zanmi pa w.
Dezyèm papa m la.
Oh ok.
Wi e li se wi li se. Moun Jeremi. Moun Jeremi.
Wi. Ok. E misye sa a.
Ok.
Mwen menm te gran. Tankou yon papa li ye pou mwen. Ok. Li chanje li chanje lavi m. Ok ok ok. Wi.

Men papa m Dieudonné li rele, Dieudonné Etienne. Ok. E li te fè m fyè de tèt mwen, paske m di, o m blan, m pa konn poukisa m konsa nan lavi m. E li te jis, li te toujou jis ban m bon konsèy. Paske li se yon moun ki gen anpil sajès. E E li se yon rezon ke m renmen m renmen peyi a jan m renmen l. Se akòz de li menm.
Se byen, se byen, se byen. Mwen mwen m soti granbwa.
Pa pa pa pa Granbwa?
Pa pa The translation is crazy. Hey well Nou pa p di l. So lè manman m te ou konnen m te pèdi manman m lè m te gen 8 an. M te m t al rete avèk anpe zanmi bò manman m epi m t al rete anpe zanmi bò papa m. But e grann mwen andeyò m tal rete avèl epi m te rete Sen Pyè Ou pap tande It's ok La bon map ya la bon la bon Ok ok ale So lèm m te grandi la e sa fèm di konsa m te lèm te nan mòn nou te gen chwal Wi andeyò Kabrit lèm te lèm te bezwen lèt m di mal pran kabrit la m bwè lèt la nan kabrit la. Ok.
Bon, sa m te konn bwè lèt lan. Mat menm bouri li menm. Ba menm bezwen bouri li. Ok, ok. Bwè l konsa.
M te gen mouton.
Te fè menm jan. Ou te gen mouton.
Oui.
So sa vle di ou leve, ou leve an deyò nan tankou kote nou ye a la, lakay ou a la nou gen ou gen farm nan, ou gen cheval yo la, ou gen tout bagay. Sa vle di bagay sa e pa bagay ki ki new pou ou depi ayiti ou te konn ou te konn fè bagay sa? Wi wi m te antrene chwal ayiti tou m te mete chwal ayiti pou moun wi te toujou gen poul mouton wi te gen yon bèf yon fwa yon konchon yon fwa nou touye yo nou manje yo nòmal nòmal nòmal nòmal wi m te gen yon ti poul epi grann mwen te ban m ti poul lan li fè m di Li fèm bay poul la yon non epi apre sa nou manje l. Wi.
Bon.
Se lavi.
Se lavi.
The circle of life. Fò n manje. Fò nou manje. Epi that's it manje. Yep. Wi. Oh bon dyab. Ou te fri san pil. Pase m wè gen timoun isi yo fè sa epi yo di l oh men non poul la yap manje an yo kòmanse kriye. Oh wi wi nou menm nou di pitit nou. Nou bay poul la non that's premye fwa m tande sa mwen. Yeah. Oh.
Yeah. Oh oh. Nou bay poul la non apre sa nou touyel nou manje m konnen yo konn bay chien non m konnen chien gen non chat gen non men poul
non m konnen but esa map di sak fè yo gen non yo gen non esak pasel pa manje yo pase nou pi bagay men on poul ou pral manje ou bal non
a nou sot manje nou sot manje nou sot manje jiji nou sot manje jiji la. Si nap manje la. Manje la. Sa se Marijan. Yon ti sòs pou Clarens. Non non non non.
Si w pral manje l pa ba l non. Pa ba l non. Wi nòmalman.
Men nou te toujou bay tout zannimo nou non. Tout nèt gen non. Wi.
Tout bèt. Oh nap manje Frosty kounya. Manti. Nap manje wi Lolia nap manje. Sa w di m la. Frida nap manje.
Oh. Eske w konn fè marinad?

Pou kont mwen. M manje anpil. Oh, m pa sou bari dat. Yè m al nan restoran, nou t ap pale de bouyon. Nou t ap, m t ap tande nou nan Clubhouse, epi y ap pale de bouyon yon pakèt zanmi m. M rele restoran an, m di konsa, nou gen bouyon? M te fache. M te fache, m di, ou pa gen bouyon, ou samdi ou pa gen bouyon. Oh, men sa.
Bon, m still ale, m al achte manje. Oh, li sou manje a vre wi. Manje, wi, wi.
Li sou manje a. Yo konnen ke m t ap vini, yo kite yon ti graten pou mwen. Yo konnen ki moun mwen ye. Se vre?
Ooh ou renmen graten an. Mwen renmen l anpil. Ah wap batay avek kouzenm wi paske se manje prefere m. Dil m se lan militè m ye lap kite graten an repo l. Oh oh oh wi nan milite.
E bon e men yon kesyon m gen pou ou la e Kate. Sa vle di ke lè w t Ayiti ok ou te e ki laj m ta ka di banm ki laj apeprè. Ki laj ou vle?
Non non pandan w t Ayiti sa vle di

ou gen tan kon ka, ou konprann, ou ka konprann kon ba yo ye. Sa vle di se ki bèl memwa, ki pi bèl memwa ou ta ka di ke w te ou genyen pandan w t ap viv Ayiti nan laj sa yo? Paske m konnen laj douzan, trèzan, katòzan, se laj pou w fè bèl ti memwa, gon kalite de ti aktivite ou gen dwa te konn ap fè ke w kounye a la ou sonje yo lè w panse de yo. Waw, ok, so pou mwen menm, M t ap di lè m te gen 16 an. Ok. Ok, paske m te yon, m te yon moun ki te, yon timoun. Tankou m te viv lavi m laj mwen. So, lè m te gen 12 an, m te, m te jis t ap fè manje avèk zanmi m, ou konprann, m potko soti. Men lè m te gen 16 an, m te kòmanse soti. Ok. E m te renmen danse. Oh! Men sa! Danse, danse! Danse, danse!
Oh! Oh! Men wi! Oh! M t ap al nan lavil avèk zanmi m yo e nou t ap koumanse danse, danse avèk a, a, petèt a neve. Nou fini a sizè nan maten. Dezòd.
Dezòd!
Dezòd!
Dezòd! Dezòd! Wi, so danse. M te renmen danse. Ou te renmen danse? M te renmen danse men yon fwa, m tal danse avèk zanmi m nan zanmi m yo e nou tal danse epi a minwi deze nan maten youn te di e tande ann al ann al e anstazye lanmè a nan nwit e nou di ok ok ann ale ann ale nou kondi moto nou nan nwit epi nou tal anstazye epi nou nou te jis chita sou plaj lan pou de ze twa ze tan e nou jis gade plaj lan nou pat pale nou pat nou te jis chita apre nou fin danse e sa te yon bèl memwa pou mwen
paske nan nwit gen plizyè bagay ki nan nwit men nan nwit moun pa ka wè koulè ou
e Lè nou t ap chita li te fenwa Sèl etwal yo ki klere E lanmè a ou tande E pa nan moman sa a Pa t gen deferans Se sa te jis nou menm Just ou menm a zanmi w chita relax Wi bèl bèl memwa Kòm w ap pale de lannwit Ok Gon bagay nou te konn fè Ayiti lannwit M pa konnen ke si w Si w te patisipe. Gon afè de blag. Èske w konn blag? Tim tim.
Ou pa konn blag?
Tankou lè lannuit nou chita, nou tout chita nan lakou an epitou n ap bay blag?
Ou tande yon moun di konsa, Tim tim. Kòman sa rele ankò?
Tim tim brachèch. Men sa rele devinèt. Sa rele devinèt.
Devinèt.
Devinèt.
Devinèt.
Tout dwe nan, sou tèt kay yo, e nou ou chita sou tèt kay lan, avèk ti bwason, ti diven, avèk ti diven chanpyon. Aaa, chanpyon.
Te mande ou, te mande ou, eske ou sonje, m pa konn ki non sa ye, eske ou sonje lè yon moun pral pale de moun, li ale nan tèt mòn nan, li ap bay tout, tout let all everyone's business that he knows he Oh. just telling it Oh well. like he just go on, on top of the mountain Ok, and and just people- yell it out ok.
Uh-uh.
Ah, Yeah.
Ok, that's... if someone's sleeping with someone ou swap dòm on moun lap He di just- tout bay Oh, oh, Oh, ben, premye tout fwa m bagay. tande sa.
Yeah.
Bagay. Et- et- Kote ou te rete gèlè a te- gran gran bwa te gen gèlè twòp gran bwa zen. sèlman ta fèm son moun gran bwa yo still ap fè sa fèm konnen Oui, fè l konnen. fèm konnen Ay.

Èske w pa sonje kèk grenn devinèt oubyen youn oubyen. Men wi. Pase w ka pa sonje. O, men wi, men long. Banm, ok, n ap tande w, banm youn. Men m pa konn si m ka di l byen. Ok. Ok, so banm eseye. Ok, on devinèt.
Padone m, ok, si kreyòl la jis trangle m. Trangle.
Ok, so. te gen yon mesye, ok, el te toujou sou. Ok. Petèt nou konn sa.
Petèt nou konn blag sa.
Kontinye, kontinye. Kontinye, kontinye.
E mesye a, li sou chak jou. Madanm li vin fache anpil. Li di, poukisa ou sou? Ou bwè twòp menn. Li di, se lavi m, se mwen menm, m fè sa m vle. Li al lave l yon nwit, ok. L al bwè anpil. L al bwè, bwè, bwè. Epi li tounen lakay li, li vin lakay li, li sou, li antre lakay li, li di, oh, mezanmi, li pran kle pou ouvri pòt lan,
li fè, oh, epi kòman ou di key hole lan? Nan tou, tou kle a, tou kle a, tou kle a, ok, so li wè tou kle an, e li eseye met kle ladan l, epi tou kle an kouri ale, ok, li gade l.
Li di, Ohh! Sa k fè sa a, mezanmi? E li gade, li gade, li di, Ohh, m pa ka ouvri pòt lan! Epi, li eseye pi wo kote l prale a. L ale ankò, l al yon lòt kote. Li di, oh mezanmi! Epi, yon polisye t ap swiv li, paske li te lavil, polisye a te konnen, mezanmi misye a sou, m pa konn si l pral rive lakay li. So polisye a li vin, li vin, li gade misye a, li di, oh oh, li gade l, misye a di, oh, m pa ka ouvri pòt lan, mezanmi! Misye a di, ban m kle a. Li pran kle a, li mete l nan. Nan twou an. Nan twou an.
Li di, sa se yon ravèt. Li te eseye met kle ladan ok e ravèt nan ravèt nan soti ok so yo antre lakay lan avèk polisye a polisye a avèk misye a li di oh sa se lakay mwen oh mezanmi polisye a di ok wi ann ale li di oh sa se pitit mwen sa se lòt pitit mwen sa se kizin nou epi li ouvri pòt pou chanm pa l epi li di oh. Sa se madanm mwen e sa se mwen menm. Ok, ok. Sa se yon bon blag, men m pa ka di l jan papa m di l. Jan papa, se nan nan nan nan nan nan, nou konprann li, nou konprann li, ok. Paske mwen twò sou. Mete to sou ok. Sa se madanm mwen. Sa se mwen menm.
Sa se blag. Sa se blag. Ok. Trè byen.
Trè byen. Non ou byen fèl. Ou byen dil. Ou byen dil. Men ravèt nan.
Fok mwen. Kote ti eswa sa. M pa janm ka dil byen. Ok pou l mete ouvè pot la. Yeah pou mete like the hook at the end. Yeah yeah yeah. I need to get it so that.

Non.
An ale?
Ok. Oh, m pa ka di l byen. M pa ka di l byen. Ah, w ap di l, w ap di l.
M kwè w ap di l pli bon ke mwen menm.
Ok, so, misye a li t ap tann nan estasyon bis lan. E nou konnen, lè nou rive estasyon bis lan, li twaze nan maten, n ap tann pou twòp tan, deyò a, a sizè nou soti. Ok? So, Mesye, li tap chita, li tap chita tann bis lan, li di, o, mezanmi, kaka la kenbe m. Kaka kenbe m cho. Li chita, li fè, e lòt mesye a di, o, mezanmi, al nan twalèt menn. Li di, m pa, m pa gen papye jenik. Zanmi l di, o, mezanmi, wap jwenn ladan an, m pa konnen, petèt yon moun te kite. Li di, a, enbyen, ok. Li tal nan twalèt, li sòti, epi zanmi l di, e misye, ou te, ou jwenn papye a ladan? Li di, o, e, pa tèlman, m te jis, m te fè 11. O!
Ok, sa bon, sa bon, sa bon. O, sa bon, sa bon, ok, 11. Ok. Bro. So lè ou Ayiti pa gen papye Ou fè 11. Ou fè 11.
Oh my Map map baw on blag my.
bò yon bagay serye nou menm nan militè nou pa fè 11 nou nou pèdi yon so yon chosèt On chosèt.
nou pèdi yon chosèt Ay. Oh oh. Gen anpil moun, gen anpil moun Ayiti, sa depan kote ou rete a, m konn on moun, m pa bezwen site non moun nan non but lè l te konn ale l te konn fè la fèy zanmann. Oh ok.
A fèy zanmann li te konn itilize men jan l itilize fèy zanmann nan, m pa konn si w konn fèy zanmann byen.

Ou fè 11. Ou fè 11. Waww.
Sa se lavi w.
Sa a bon. Sa a bon. M ap sonje sa a. But tout ou wè lè lè n ap pale de bagay konsa m toujou panse pa t gen poison ivy Ayiti? Eh tande m poko jwenn li. Ui. Lè w lè w jwenn li w ap gen pwoblèm. M poko bounda m poko jwenn li.
Lè w jwenn li w ap gen pwoblèm. M toujou ap mande keza de si w pa gen pòze nan. Non m panse gen. Gen lòt bagay.
Pa gen pòze.
Gen fèy ki bay gratèl. Wi gen fèy ke w pa ka touche. Menm mango a ou pa ka touche lè w lè w retire yon mango ti siw a. Lè w fè kritè.
Yeah toujou ap grate men w. Gen plizyè bagay k ap grate w Ayiti. Ok waw
sa se bèl memori ke bèl bagay. Bèl bagay.
But mèsi Kate mezanmi pou bat. Kilè ou te Ayiti?
95 lèm te vin bò isi. Really?
95 pa ey pa vin pou mwen. Li poko janm tounen. Pa vin pou mwen non ou menm ou menm. Non mwen
mwen m tounen banm wè m al Ayiti 2 fwa depi lèm vini. 2 yeah yeah 2 fwa sa vle di ke m ale plis ke 2 fwa men m pa konte lèm tankou lèm al nan bato non non Kate tande tande tande non tankou lèm al nan bato m pa konte sa yo. M al Ayiti 2 fwa nan bato m pa konte sa yo but 2 fwa map di w yo se m te desann, lè m ale m fè yon pakèt tan, m al Ayiti m fè yon mwa, ou pa konprann, sa vle di ke dènye fwa m te sot Ayiti an 2002, se yon pakèt tan de sela, ou pa konprann, n ap tounen menm, sa vle di se plan an sa, ou konprann, plan an se pou n tounen, e jan m di w la, lakay se lakay, se. jan ou sot esplike a la, se rèv mwen tou, ou konprann, pou m tounen lakay, pou m prepare m, ou konprann, sa vle di ke pou m mete tèt mwen nan yon pozisyon kote ke fò manje, fò bwè, fò ka fè lajan, ou pa konprann, sa vle di fò yon kalite de bagay pou gen tan set up anvan, anvan ke ou ta deside pou ale, al rete, ou konprann, sa vle di se nan pwosès sa ke nou ye la, ou konprann. Nou tout nan nan menm pwosès.
Non, m pa ka, m pa ka tann pou m tounen. E m konnen li tèlman, sa se yon bagay ki tèlman enpòtan pou pitit nou tou.
Nòmal.
Wi, paske fòk, fòk yo. Fòk nou a, fòk yo konnen. Fòk yo konnen. Fòk yo santi kiyès yo ye, fòk yo konnen.
Bagay byen senp, yon kalite de bagay byen senp ke m ap di w ke lè w rete w ap panse de yo, ou like ou ap reminisce, ou va konprann. Sa vle di ke m te Jamayik, ok? Pandan m te Jamayik, m t ap gade yon kalite de ti mesye ki sou tèt yon kay. kap monte kap
ok nèg yap monte kap gwo grandou ou konprann sa m vle di w la bagay sa yo bagay ki pou fè w lè w te leve ayiti wap gade modèl bagay sa yo ou konprann ke kounya la ou menm si w gen pitit ou ye ye m ta al chamayi tou so kounya la ou gen pitit ou ke wap leve yo pap konn bagay sa yo ou pa konprann sa m vle di yo pap konn afè de monte do kay al monte kap yon kalite de feeling ke yo pap janm genyen ou konprann sa vle di ke li enpòtan pou nou moutre yo exactement li enpòtan pou nou mennen yo pou yo al wè bagay sa yo pou wè 5 moun sou yon moto yon bagay senp but son bagay ki etranj pou lòt moun
bon mpa konnen
ok lap antre men mpa konnen Jeffry mpa konnen kijan ou vle fè sa fò ta moutre moun yo mwen cheval yo enteresem anpil Fò ta montre moun yo cheval la wi men that's very nice. Nap nap montre nap mon yeah. Cheval yo enterese m. Lè lè lè nap pale de cheval lan map lè nap pale de li nap montre map map fè yon yon yon video pou Ou vle m monte l?
Non non m pral fè video Oh pou moun. kounya la non non Yeah. La snow ap e e Non ou nèj ap tonbe. Oh m jis fè Exactement. Non, m pa tap met tout bagay sou li, m tap jis monte l. Epi li tap byen kouri avè m. Bye bye. Ok, n a mete yon ti video pou moun yo ka wè.
Oh, mezanmi. Oh, m gen video, si w vle. M wè yon video te gen. Ou wè figi Kate.
Wow. W ap voye video sa pou m ka montre moun yo? Premye fwa mari m te monte yon chwal. Ok. Sa te move anpil tou. M ka bay ou video sa. Ok. Podyab.
Waw but sa sa sa se te trè byen sa se te trè byen Kate. E wap vin moute chwal yo tou. Mwen tap byen kontan monte chwal la m tou monte chwal yon sèl fwa m monte chwal yon sèl fwa pandan m t an Ejip m te monte chwal sa e premye fwa m te monte l m t apral gade piramid yo misye te di m monte cheval la ou konprann m te tou pè paske wè m wo sa vle di ke yo tap eseye fè m monte yon chamo chamo a twò wo Sa vle di ke mwen menm wotè m ye a si m tonbe sou chamo a Li pa ka bon? it won't be good.
Ok. So, pou chwal yo, m gen youn ki gwo anpil Ok, ke ou ka moute san pwoblèm. ok. Pa Jodi a? jodi a. Non pa jodi a.
Yon lòt. Pa jodi. Non, Pa non. jodi a. Non, li twò frèt.
Yeah, yon lòt lè, yon Ayisyen lòt li lè. ye.
Non, Ayisyen non, li nou ye. pa, nou pa 100%.
renmen fredi a. Nou pa renmen fredi.
Ou konn, ou konn ki lè ou, ou granmoun, depi ou kòmanse ap pale de doulè nan je. Wi. Doulè nan jenou, doulè nan do. Non, tout ba. 75 pousan blan sa m genyen, m ka ale yo moute chwal nan kounye a nan nyèj. Ou pa gen pwoblèm. Paske blan vini. Pousan blan vini li di e, m genyen w.
Depi m desann machin nan, m kòmanse santi doulè a. Non, m se yon ti bebe avèk fredi a wi.
Ti bebe. Toujou. Men, m poko granmoun tankou w so. Bab Jan, Bab Jan, Bab Jan.
Bab nou fin blanch vre, bab nou tou lè 2 blanch. Gade bab nou.
Misye pi blanch pase m. Ki laj nou genyen?
Ki laj, take a guess.
Take a guess. Well, m konnen nou Ayisyen, Ayisyen nou ye, black don't crack. Ok. So, so, sa difisil, sa fè l pi difisil. Ok, just take a guess, take a wild guess.

Bon travay, man. Uh, so yeah, um, this, this, sa, m pa wè ki sa m ta di ankò la, Kate. Et Ou ba this- nou de blag la.
Non, non, Yeah. ok. M pa ka kite ou ale pou m pa bon, pou m pa, ka- pou m pa bon blag. Oh, oui. M pa gen blag non, men m Oh. gen sa ke li devinet. Eh bien, OK.
Ok? Pale Sa vle di kaka. devinet la, se m m dou, ou konn devinet. M dou li epi tou pou ap eseye guess ki sa m di sa li, a, pa konprann? Sa vle di, de- bon mwen ki sa ki ta vin nan tèt mwen la, bon Dieu. Devinèt la e kaptèn anba kabann.
Si m di w kaptèn anba kabann, sa vle di ke an palan de Ayiti, ou eseye devine ki sa l ka ye. E sa devinèt la vle di. You have to guess to what that is. Si m di w kaptèn anba kabann, now you have to guess what it is.

Sa vle di ou konn wè vay, ou konn vay sa vle di ke Wi, pa on ti moun- bagay ou gen anba lò lò benyen pipi. Yeah, bay Lannwit moun- lò bay leve pou moun pipi pipi yo. lò benyen pou pou pou lannwit. Wi. Vaz, sa vle di vaz. Si m di ou kaptèn anba kabann wap di m vaz. Vaz. Because Se vre.
se anba kabann Se ou vre, mete oui. vaz, ou pa konprann?
Oui, Oubyen ou gen dwa oui. di M bliye sa. Soulye, Sandal. E vaz li ye, li pa soulye, sandal papa. Ok. Vaz li ye.
Ok, ok, ok. Si w Ayiti, si w Ayiti. Se vaz, an pa kapad. Ou two parese pou al deyo. E pa plis parese tou, ou pè tou. Ou pè. Ou pa konde, ou gen dwa pè. Pou get sa m pat janm itilize youn. Ok. M pa janm pè. An w pa janm pè.
Ou soti nenpòt lè. Pral nan latrin nan epi ou. Pa konn pè.
Li montre m gen kèk bagay fòk mwen pè. Ok. So li la pou mwen. Ok. Ok.
Se byen. Mwen m toujou m just vire konsa.
Ou ka di sa ou menm sa ou fè. Lè ou bezwen al pipi.
Ou pa fè.

Se lapli e.
M te wè yon videyo yon ti patnè ki te di sa. Li t al Ayiti, yon misyonè kèt li te ye. Epi li nan, pase kote yo ye an, gen yon baryè tout bagay. Bòt yo te, yo pi wo nan kay lan yo te ye. Li leve fenèt lan, l pipi. Demen maten, li t ap dòmi, li tande yon bagay ki gen, k ap pase.

Ou sispann?
Ok. Gen- Mwen sa pase ou si ou pat sispann nou pa tap marye.
Se byen, se byen, se byen, se byen.
Map fè de E pam li ye. An.
Pa vivi Se pa byen, sa se mango. byen. Ok, ok, ok.
But fòk nou ale, fòk nou ale. Ok. So, E Kate,

M kontan tout moun vini.
Wi.
Ou ka pwofesyonèl. Oh ok.
Yo hit me up on the microphone. M kontan tout moun vini.
Sa ap yon gwo bagay. Bondye ap beni tout moun. Beni swa letènèl.
Amen.
Amen epi dat sèt amen.
Epi dat sèt amen bon.
Bon. Glwa a jezi. Wi.
Jan map di a e ke nou vreman apresye ou wèl kòm ou lakay ou la nou vini nou ou konprann nou wè kòman ou ap viv la gade janm di w la la mwen renmen la anpil mwen renmen jan Jan l set up la la dèyè a la backyard li avèk cheval la la lè somè time m wè lap you know lap vrèman nice men kounye a la lap nou wè nèj lan nou wè nèj lan kap tonbe la yeah yeah sa vle di ke jan m di w la nou vrèman apresye w m wè travay ke wap fè a nan social media a wap fè moun ri.
Wap wap fè moun ri e ki trè enpòtan ou konprann sa m vle di w la e m wè ou gen anpil e kòman sa di ou gen anpil ayisyen kap swiv ou tou ou konprann ki renmen travay wap fè a ki ki ki ri ansanm avèk ou ou konprann sa vle di ke kenbe la e janm di w la nou apresye sa. Mèsi anpil. M apresye nou menm tou e sa nap fè tout bagay pozitif nap moutre moun bèl bagay li ye m tèlman apresye m tèlman sezi nou vin la pou fè yon entèvyou avèk mwen menm sa fè m sezi men m kontan kanmenm jis paske m I'm just grateful to be a part of it
nou ap eseye kenbe bagay yo pozitif jan ou konnen an bagay yo negatif anpil lè w pale de Ayiti lè w pale de Ayisyen gen de lè e se plis negatif la ki monte, nou konn sa deja, sa vle di ke nou deside pou nou plis fokis sou bagay ki pozitif, nou deside pou nou plis fokis sou bagay ki pi fun, ou pa konprann, gen de lè bagay yo twò serye, ou konprann, sa vle di ke se misyon an sa, e Jeffrey? Yeah So fanatik yo mèsi anpil pou nou gade video an So al chèche Kate nan IG, tiktok tout kote li ye Nou pral fèl kòmanse nan youtube Li pral kòmanse nan youtube la la Nap fòsel fè youtube la Nap fòsel ou konprann So se pa sa e dezyèm fwa Ok No m gen yon youtube Li gen like 3 video 3 video ok M wèl Kafe ole M wèl M wèl Men poukisa w pa kenbe ok sa son lòt kesyon m de poukisa w pa kenbe tout Uniform tankou pase m wè w kate outlaw ou kòman se e e. Kate outlaw sou tout bagay sèl YouTube nan m te chwazi cafeole paske m te vle fèl ak marim. Ok ok ok. M pat vle non jis. Yeah yeah. Tankou li avèm men li pa jis.
Ok yeah m panse l fasil si w kenbe tout on sèl li fasil pou yo jwenn ou. Men pwoblèm nan m te kòmanse avèk kate outlaw lan paske m te dan te chwal yo.
Men, li pa yon non ki fasil ladan kominite ayisyen an. So, m pa konn si m bezwen chanje l pou Kati. M pa konnen. N ap wè. Bon, mèsi anpil. So. Mèsi anpil.
Mèsi Kate.
Mèsi mezanmi. This is the path we take mezanmi.
Tout moun ki gade videyo a, mwen di w thank you. If you watch, please like, comment, subscribe. Tell us what you think about this. And again,

Anben Brian e e kòm ou wè nou vini la a nou fè pale avèk Kate se pa premye fwa nou pale avèk Kate sa fè dezyèm fwa ke nou fè yon pale ansanm avèk Kate Wi wi. e sa vle di ke gen anpil moun ke nou konnen ki renmen gade Kate yo renmen lè Kate ap pale kreyòl a vin twouve ke nou jwenn ou menm ki pale kreyòl tou sa vle di ke petèt ou ka ba nou yon ti kòman sa rele Yon ti istwa?
Yon ti istwa, yon ti background de ou menm, kòman, yeah, kòman ou te leve, kòman kreyòl la ye, kòman, nenpòt ti bagay ou ka separe ansanm avè nou la t ap enpòtan. Ok, ok, dakò, m ap kite l kout. Wi, wi, wi. Ok, ok, ok. Ok, dakò, mwen te fèt Michigan e mwen te grandi sou yon farm. Papa m se yon pwofesè, li te agronome e.

Men lè m rive a linivèsite, mwen te fè konesans Mama Kate, madanm mwen, mm-hmm. e a mwen te mwen te aprann ke famil mama l te te ayisyen. Mm-hmm. E li pale franse, li pale kreyòl. Mwen te pale yon ti franse sèlman, mwen pat pat konnen kreyòl ditou. Men le premye fwa mwen te vin an Ayiti se 98. 98.
Paske

E, men, ou konnen, nou, nou te viv avèk yon fanmi, yon fanmi de misyonè, yo, yo bon moun, yo bon moun, men, sa pa t ban m yon bon esperyans Ayisyen vre. Ok. Ou konprann? Mhm. Men, li, li fè m enteresan, e apre sa, mwen te di mandan mwen, m, m pa konnen si m vle retounen. Pa, pa paske Ayiti, Mhm. se pa, m ap pale, m ap, mwen pa ap pale d'Ayiti, m ap pale de lesperyans mwen te genyen. Ok. Mwen, mwen, paske mwen pa t vreman wè anpil. Dezyèm fwa, mwen t ale lavil bèlmè mwen an te fèt, an Jeremi, e mwen te renmen plis. Mwen te santi yon anbyans an Ayiti ou pa jwenn isit. Premye fwa a te Pòtoprens?

Mwen mwen ka di ou, mwen wè anpil anbyans, mwen te renmen pèp la yo. Pèp la yo, yo te yo te renmen m imedyatman paske mwen se mwen se ou konnen. Lè ou ayisyen, lè ou fanmi, ou fanmi. Wi. Ya, se sa.
Yo yo yo adopte m dirèktman vit e apre sa, apre yon ti tan ankò, nou t ale Jeremi ankò, dezyèm fwa e nou te pase plis tan Mwen te gen yon bon bon zanmim li rele Angelo. Map kite l la pou le moman, men li rele Angelo. Li te moutre m avèk madam mwen an, li, li, li, li te yon bon prof, pwofesè an kreyòl. Li byen pale plizyè lang, men li anseye m, li moutre m eh, pale lang sèlman, men li, li, li te ban m opòtinite de pale tou.
Eh,
ok, sa se le, pou mwen, sa se yon, yon mirak prèske. Mm-hmm.
Ok, mwen pa, mwen pa t kab pase anpil tan an Ayiti, nou te pase petèt de twa mwa, le, le, le nou viv la, le, le zanmi m te moutre m. Mm-hmm.
Apre sa, lè m retounen isit, madanm mwen an avè m, nou, nou pa t pale kreyòl tèlman. mwen pat gen moun Dayiti prem, twò prem ditou, mwen pat gen opòtinite pou pou itilize kreyòl mwen an.
Men, sa se enteresan, chak fwa m vin ann Ayiti, mwen te ka pale plis.

Preske 30 ane. M ap kontinye degaje. M toujou pa aprann.
Li ede m kit ede m tou.
Wi, wi. Paske li pale bon kreyòl.
Li konnen kreyòl de tout moun. Li pale kreyòl de la pèp.
E sa touche kè anpil moun.
se yon bon bagay pou mwen, paske mwen renmen lang tou, mm-hmm. men Ayiti toujou gen yon gwo espas lang kèm. Ok. E se konbyen tan, zabliz konbyen tan, pasou di e franse ou te, ou te konpren franse, ou te pale franse tou piti, oh, ok, ou te vin touve l fasil, pasou te gen ti franse pou te vin pale kreyol la? Oui, oui, sa te edem, le premye fwa mwen te vin an, an Ayiti, an Port-au-Prince, pou travay pou le radio Lumière, mwen te pale selman franse avèk moun, men franse mwen an, li pat bon an pil,

like ki background ou gen ki fè w vin pale fransè? Oh, oh, eskize, eskize. Yeah, yeah.
Wi, wi, mwen te,
mwen te etidye l pou dezan, lekòl segondè.
Mwen te gen yon pwofesè, yo di si ou gen twazan avè l, ou ka pale fransè trè byen. Ou ka ale Frans, ou ka pa sèlman degaje, men ou ka pale fò, san aksan.
Men,

Li te moutre sa avèk tout etidyan. Men apre sa, mwen te etidye franse lan la inivèsite tou, men pwofesè pale byen franse, men mwen pa t aprann byen. Se tout bagay se gramè, nou pa t itilize lang la chak jou pou, kòm n ap pale kounye a, ou konnen, lè ou anndan Yon kote ki pale la lang.
Ou konprann plis?
Yeah. Sa fè sans?
Sa ap- sa fè Oh, sens, ok, sa fè ok, anpil ok. sens.
So, um, kèk te di konsa, kèt te di konsa. Lè w tap vini, ou tap retounen, ou pral Ayiti, ou tap retounen, e pou te, nou fè nou ret, rete bò isi, pase di, kou- li di konsa, ke moun yo ap gade nou, so si nou te, si nou te rete Ayiti, li tap, li tap pwoblèm pou pèp ayisyen. so nou te vini isit. Pou ki, ki sa ou panse kounye a? Se, se yon bon desizyon ou te, ou wè ou te fè oubyen e si ou tap fè yon lòt bagay? Le sitiyasyon de imigrasyon e ou ap pale?
Humm
Oke Ooh Pou pèp la yo?

mwen map retounen. E lè m di sa, lè m di pòt, map di mwen ka ale Ayiti pou vizite. Nòmal. Men, men se toujou lan kè m, mwen, mwen wè, ou konnen, ki te esplike w, nou te anndan yon sitiyasyon andeyò. Nou pa, nou pat janm viv lavi de boujwa lè nou te la. Nou toujou avèk le pòv. Sa toujou touche kèm, mwen wè anpil sifrans avèk bagay ki isit yo senp, yon ti grenn pou tèt fè mal, yon ti vizite doktè a pou yon ti malad, pou bebe gen yon ti pwoblèm, isit nou ka ale nou ka ranje sa vit vit vit vit. la ou konnen se pa fasil andeyo e sa toujou touchem se pou kisa si Bondye tap ouvri yon pot konsa pou pou banm le mwayen le mwayen de ede vre plis mwen ta vle retonnen men map diw map retonnen Jeremi men men mwen kwè mwen kwè paske gen anpil zanmi la gen anpil frèm sèm E ou konnen nou byen konekte avèk yon egliz la, e sa sa se yon sa se yon gwo pati de Ayiti se anndan m. M m pa ka chanje sa. Ok, ok. Ya, ok, ya, ya, se byen.
ya, ya. Si yon bon pòt ouvri, Oui. m ale. Ok.
Ok.
Nou pale, nou pale e e depi n pale de Jeremi, m pale mande ke kesyon sa deja. Depi n pale de Jeremi fò n pale de manje. Sa vle di ke...
So, petèt ou ka di nou, ki manje prefere ou? Ki man, an palan de manje ayisyen, kòm ou pale m de jeremi, tonm tonm ki vin nan tèt mwen, sa vle di ke... Tonm tonm, tonm tonm, konparèt... Ou renmen tonm tonm? Piskèt, piskèt... Ou renmen tonm tonm?
Wi, wi, mwen renmen tonm tonm. Ok. Wi, wi. Si ou fè l byen... Kèt pa renmen tonm tonm non?
Non, mwen renmen l. Mwen gen, gen moun, ou konnen, gen moun ki fè l byen, gen moun... Pa fin tro bon.
Si li bon, non, m renmen l anpil. M renmen l anpil. M renmen piskèt. Mwen menm, pèsonèlman, mwen pa janm pè manje yo.
Nenpòt kote.
Chin, Afrik, Langletè, Alemann, Franse.
O, wi, ou vwayaje an Afrik.
Wi, wi, wi, mwen an Afrik. Paske m sonje ou di ou pa t renmen vwayaje. Kounye ou vwayaje anpil? Non, non, non. Mwen te renmen vwayaje. Ok. Men, Apre lè m 18 ane, m pa janm vwayaje. Florida sèlman. Ok. Ki bò an Afrik ou t ale? Ki bò?
Se 75 mil andeyò de Nairobi. Ah!
Kenya?
Kenya.
Ou t al Nairobi?
Kenya. Oh, Kenya.
Ou konnen Thika? Fi ka Kenya? No, mwen te ale, m te, m te, yeah, m te Nairobi avèk Mombasa sèlman. Oh, ok, ok. M pa janm vizite Mombasa, men anpil moun di, ou bezwen la, paske se yon bèl kote. Li gon bon, li gon bon chante l fè avèk moun. Yeah, m te fè youn nan moun Kenya yo fè yon chante pou mwen pou Ayiti.
Chante a nan, nan, nan Spotify. Yeah.
Ok. So, chak kote m al, lè m al yon kote, lè m vizite yon peyi, m chache yon, yon lokal atis nan peyi a, m fè yo fè yon chante pou Ayiti pou mwen. So so far m gen 2. So far m gen youn Kenya m gen youn Tanzania.
Yeah. Yeah yeah. Ya mwen te renmen Kenya tou. Ou konnen Kenya vreman diferan pase Ayiti. Yeah. Se se yon lòt kote Trè nèt. diferan. Yeah yeah. Ya ya ben, pèp yo yo diferan. Gen bon moun la, men se yon yon kilti, yon yon Moun degaje y diferan. Wi, wi, wi. Se vreman diferan. Yeah, bèl ti, li bèl, very nice.
Non, li bon, li bon. Very nice, very, yeah. I like it, I like Kenny. Yeah, I do too.
Well,
thank you so much for, uh, you know, giving us your presence. Yeah. This was really good.
Thank you, thank you. Mèsi anpil pou opòtinite, paske m pa janm gen yon opòtinite konsa, ou konnen, mwen. For welcome.
Se byen,

Nou gen Kate ki toujou la ansanm avè nou e Nou gen Kate ki toujou la ansanm avè nou mezanmi e kap fè nou ri sou rezo a tout kote mezanmi mèsi dèske ou gade videyo sa nap wèw yon lòt fwa nan yon lòt epizòd Thankyou Epi that's it amen Epi that's it amen.